Bonjou ou byen bonswa sa depan de lè wap tande ou pral gade video sa Nou salye tout moun ki anba paj Facebook nou ki anba paj YouTube nou ki toujou ap gade video nou yo ki toujou like yo e pataje osi eske gen moun ki pataje video nou vre Ahh dodo pa vle gentan pou do fè video kote moun ta gentan pou yo pataje video nou donk de tout fason nou konnen gen moun ki renmen nou kange menm ki toujou pase ban nou yon like nou salye w dan le non de jezi donk nou pap pran pil tan pou nou kapab vweman di sa ke nou pral di la ki vweman enpòtan paske E nou pral pale konsa ou nan de e grenn cheve a, de grenn cheve a. E gen pil moun kap di, Frè Ferdinand, eske grenn cheve sa la toujou? Wi, mètenan pou mwen menm, li la toujou, paske gen bagay ke m pot kò konnen, gen bagay ou menm tou, ou pot kò konnen. Men m panse ke videyo sa li konsène espesyalman tout moun ki te gade videyo ke m te moute sou grenn cheve a e moun ki te vrèman kòmante tou e videyo sa espesyalman pou nou menm e objektif videyo sa se yon ekskiz ke m vin prezante devan nou. e m sonje ke nan nan lendi telefòn mwen vòlè te pran telefòn mwen epi nan mèkredi mwen fè revelasyon de e ki te gen rapò avèk repons ke m ap vin jwenn la de grenn cheve a epi nan m kwè nan vandredi swa mwen fè yon videyo e bò de 11 zè di swa, mwen te di ke e pou ki sa nou kite nou pran nan pwason David sa, paske nan mèkredi se te premye avril ke l te ye, donk e pou mwen menm jan ke nou te tande odyo a, m te m te fon analiz, m di bon finalman sa son pwason David li ye kanbe menm, paske se ti dam lan di li tande. yon moun, li gen yon timoun ki fèt, se yon timoun ki di. Donk, se pa li ki di ke l fè revelasyon, men se di l di yon timoun ki fè revelasyon an. Donk, lè m vin analize, ebyen, e odyo a, mwen di, e finalman sa son pwason David. Malerezman, depi nan mèkredi m pa t gen telefòn, men mwen di moun yo poukisa nou te asepte pran nan pwason David sa. Men mentenan mwen menm mwen te pale se selon analiz ke m te fè jan ke m te tande odyo a, men se pat paske m te resevwa yon mesaj ki te di m se pwason David, se pat Bondye ki te revele m non pli ki te di m cheve a, donk swa l te vyen de Dye ou non. Nou konnen gen anpil moun ki te opine gen gwo pastè ki te voye moun menm nan lanfè ki di al mande padon donk yo bwè grenn cheve a se sos 266 se yon pakèt moun san matirite donk ki pat ka menm entèprete grenn cheve a menm jan mwen menm mwen te kouri aji pa emosyon men mentenan ebyen selon mesaj ke nou vin vwèman Ebyen, alò nou pap di, si n ta di resevwa nou fason, ou ka konnen, ou ka di bon, frè Ferdinand vin di li resevwa, lè m di resevwa, finalman m tande m resevwa l nan yon sous, men se pa mwen menm an swa ki te resevwa l nan men Bondye. Paske jounen jodi a nou konnen gen anpil fo pwofèt, donk ki la senpman pou koute mesaj moun epi pou yo al di men sa yo te wè. Donk yo la pou y ap di de sa moun te wè, e men sa yo te wè, men yo p ap di men sa ke tèl moun te wè oubyen men sa Bondye te di tèl moun. Donk mwen menm, e mesaj sa a pa bliye m gen gwoup m te di nou m ap vini m ap pote ebyen rezilta pou nou. Ke mwen menm mwen te jwenn repons lan e m konnen menm si m pa t jwenn li mwen adapte m nan bon sous kote m ka jwenn repons. Donk, alò, gen anpil moun ki t ap tann pou n ta di, bon, enben, bon, frè Fèdinan, di ki moun ki resevwa mesaj la. M konnen gen anpil moun la k ap dakò, k ap felisite m, y ap pral di, bon, jwenn Inan Bòn Sous depi w pale de pèsonaj sa. Men konsa gen moun tou ki gendwa mèt yon pe pake. Donk, nou genyen atravè Pastè David Dochard, Le Sentinelle du Dernier Temps, donk ki tap priye avèk tout ekip staf Gozen nan, ebyen Bondye li menm li deside pale e bal yon repons konsènan de grenn cheve a. Mentenan se sa fè mwen menm mwen gen kapasite pou m vini pou m vin mande nou ekskiz paske mwen te aji avèk emosyon nan moman ke m te di se Bwason David la selon analiz ke m te fè men nou vin reyalize se pa nou vin reyalize se pa vwèman ebyen e Pwason David ke l te ye vwe Ebyen grenn cheve a metenan ebyen selon sa ke Dye revele a Apôtre David Duchat, si w pa vle di konsa, si w te di Apôtre Paul èske w pa tap dakò? E kan Paul di ebyen je ravi jiska twazyèm syèl ebyen te yon jenòm ki te ravi jiska twazyèm syèl ou ka di l men m pa ka di Pastè David Duchat te wè tou ebyen monchè w pa ka fèmen bouch mwen e w pa ka enpeche m pale. Donk senpleman m vin pale avèk zanmi Facebook mwen yo ki te gade fideo m ki te kòmante ke yo te kòmante ebyen Ke yo te kòmante mal mwen vin ba yo yon reyalite paske se sa gen anpil moun ki pa vle fè. Jounen jodi a wap wè wè pè yo, gen anpil lidè, anpil sèvitè de Dye ki te konn bay yon pakèt manti men lè yo vin dekouvri verite a yo toujou rete sou baz mansonj lan yo pa vle bay pèp la verite. Men mwen menm kèlkeswa sa kem ta di pa emosyon m ta vin jwenn yon konfimasyon ki vwè E sa ke m te di a petèt se yon analiz, paske se lòm nou ye, nou ka, pandan n ap pale la, m nan tout sa m ap di yo la, ou k fè analiz. Donk kounye a la m gen dwa fè yon analiz epi m fè yon videyo avè l, fòs moun k ap fè videyo yo pa vre, se analiz yo fè, epi lè m vin jwenn reyalite a, m ap gen ase kouraj pou m moute, ebyen sou entènèt la pou m di sa m te di a m gen kòman m vin konprann li. Donk se sa fè jounen jodi a Bib la gen tout goumen sa yo, si te gen yon vrèman fòs ase kouraj Pou lòs ke nou te konn ap bay pèp la manti nou vin dekouvri yon verite nou te bay verite a pèp la tap pi avanse donk ke mete nan panse gen moun kap pral di vre prezidan sa se lach se pa lach mwen vin di nou ebyen se mwen ki te wè grenn cheve a se ebyen e pwason david kel te ye men se pat janm pwason david kel te ye banm ban nou e sa ke nou apwann e nou tande de Apotre David Ducharge ki gen yon kontak dirèk avèk Letènèl ki te revele li. Donk e se sa mwen menm tou m tap espere e konviksyon m, lafwa m te fè m konnen ke m tap jwenn yon repons e m tap fè yon entèvansyon tou nan kestyon grenn cheve a. Donk ebyen grenn cheve a mentenan Bondye kominike avèk Pastè David Ducharge pou l di l ke ebyen grenn cheve a se pa alò nou pa fin konfime san pou san Selon jan Pastè David Docha di nou ke ebyen grenn cheve a se li menm Bondye te voye. Men, mentenan se yon pwovizyon ke Dye li menm te fè pou pèp li. Pandan Dye fè pwovizyon pou pèp li, ebyen zanj dechi yo, ki se de demon ki la pou bare sèvitè de Dye yo, ebyen te bloke zanj sa yo, yo te goumen ansanm avèk li, nan goumen yo goumen avèk zanj sa, ebyen yo te vrèman. e sezi sa ke zanj lan, sa ke Bondye te voye pou pèp li a, e yo menm, eben menm zanj dechi, menm demon sa yo, yo kouri avèk menm anvlòp ke Dye te anvwaye a, donk nou pa konnen si se grenn cheve a ki te andan l vrèman vre, yo anpwazonnen l, oubyen se yo menm ki mete grenn cheve a, yo retire sa Bondye te voye a, yo mete grenn cheve a, mesye gen moun kap tande la, m konnen la, ki preske eklate la, paske yo di bon. Ki istwa mwen fè di sa avèk esplike m la mwen ap di wèm avèk tout plezi m paske m kwè se lafwa m e m kwè e eksperyans sa yo se ke mwen mwen mwen mwen pa viv tout eksperyans sa yo men mwen viv kèk ti eksperyans avèk Bondye se sa k fè m kwè e m konnen ki sa Bondye ye ki sa Bondye ka fè frè m ou pa bezwen fache ou pa bezwen vrèman E e e e al rale grenn vèsè la monchè kouwè pito ou tande mwen menm se sa ke m ta swete w ebyen mentenan e e pwovizyon sa map di nou an serye wi se menm si nou wè map ri mwen menm nou deja konnen fason m pou moun ki abitye avè m pwovizyon ke Bondye te voye pou ebyen pèp li Zanj yo goumen avèk zanj ki te vin pote ki te vin pote pwovizyon an. Donk konya la nou pa konfime eske se grenn cheve a paske se pastè David Docha ki gen e repons lan. Li menm li kapab eksplike pi klè e si w te konn tande l tou m panse w t ap pi ta konprann. Nou pa konnen eske se grenn cheve a dirèk oubyen se yon chanjman zanj yo fè, ebyen yo pran pwovizyon Bondye te voye a, yo tou vin avèk grenn cheve sa. Grenn cheve a, alò fò n ta di nou, a yon senkant pousan li pa t vini, li pa vini de Dye, nou kite a yon senkant pousan pou ka ou Bondye ka padone nou si se grenn cheve a li te voye dirèk, men sa nou aprann de Pastè David Richard sè ke Zanj yo yo pwazonnen, yo anpwazonnen grenn cheve a. Donk sa vle di tout moun ki te bwè grenn cheve a se paske yo te bwè l sou non Jezikri avèk lapriyè, se sa k fè yo pa gen anyen paske menm Bib la di nou, nou n ap bwè pwazon mòtèl, n ap kenbe sèpan nan tèt, ebyen nou pap gen anyen, n ap vomi pwazon. Se sa k fè pwazon ke èdmi an te mete a, ebyen Bondye chanje l an vitamin ki fè egzakteman moun pa gen anyen men grenn cheve sa li te vin pou te tchwe moun egzakteman. Grenn cheve a se Li pa t yon bagay senp Grenn cheve a pa t yon bagay senp Menm lò ti dam lan te vin di pwason David menm li menm petèt pa konn sa l fè a Paske grenn cheve a li menm se yon pwovizyon Satan Ledyab vini ansanm avè l Swa ke se li Dye te voye l anpwazonnen l Sa ke se yon lòt pwovizyon Dye te fè pou nou Epi menm kote a Satan bloke zanj lan e fòm di w se ebyen Archange Michel ke selon sa nou aprann de Apôtre David Ocha ke Dye delege vrèman kay debloke zanj sa anlè a e pou al goumen avèk ebyen anj dechi oubyen demon sa yo ki te bloke mesaje de Dye a. Donk metane an, ebyen nou vin prezante w ekskiz la, se konsa sa te ye, ebyen grenn cheve a li pa t yon pwason David, e grenn cheve a li pa t yon bagay senp tou, se yon pwovizyon ke Dye te fè. Ebyen Satan vire l, li vin ak grenn cheve a pou l te kapab anpwazonnen nou, men Bondye delivre tout moun. Moun ki te bwè grenn cheve a, avèk le non de Jezi, ou p ap gen oken pwoblèm, e moun ki pa t bwè l tou, ou p ap gen oken pwoblèm, dayè Dye deja o kontwòl. Donk se pou rezon sa. Nou prezante w eskiz la paske nou te di pwason David bat pwason David e padone nou menm jan Bondye li menm li deja padone nou e se sa tou kap pèmèt ke mwen menm lèm pote yon enfòmasyon nap toujou vle tande l paske nou konnen m la pou m ban nou verite m pap ban nou manti paske si se manti m tap bay griyen dan m tap nèke tande sa pastè David deja di a m tap kite videyo m sou gwoup la menm lè l t sou nèt la toujou men m tap kite l sou nèt la pou nou te panse ke se pwason David sitou pou moun ki te opine mal yo donk mwen panse ke moun sa se sou konsyans mwen men ke Letènèl li menm la fè nou gras paske se mwen menm ki koz si w te opine mal ou te opine mal nan Grann Cheve a. Le Senyè beni nou e nou salye tout moun. Se toujou zanmi w frè w Nestus Ferdinand e si w fin tande videyo a pandan tout 11 minit sa m panse ke se paske w renmen m ebyen sa pèmèt ke w ap ale sou YouTube Ou kapab abòne avèk chanèl youtube mwen an epi ou kapab kite yon kòmantè, ou kapab like paj la. Si tout fwa ou jwenn chans ou fin li video a se paske ou renmenm e m kwè wap fè sa. Le Seigneur vous benisse et ke Bondye akonpanye nou e nap toujou tande e nap vini avèk plis enfòmasyon de jou an jou tout lè fwa nou kapab paske tan nou vrèman okipe. Tchaw tchaw I love you.